Hey sa kap fèt kòman nou ye mwen espere ke nou tout anfòm se zanmi nou swag beat byenveni nan nouvo video sa kote nou pral palew de copyright copyright youn nan mo anpil nan nou sitou ti jèn atis yo toujou ap repete e nou pè copyright men an reyalite gen anpil nan nou ki pa konn sa copyright la e kijan yo aplikel tou. Anvan n ale pi lwen, kite m raple w yon grenn bagay. Si w son ti jèn ki fenk ap kòmanse, k ap plede lanse mizik sou mizik sou YouTube, w ap plede fè ti pwomosyon sou Instagram, sou TikTok, bagay sa yo, men ou pa rejistre mizik ou yo, kite m di w w ap pèdi anpil kòb. Ou pa kwè m? An daprè ou menm, se sèlman monetizasyon sou YouTube, Facebook, bagay sa yo, TikTok, se sèlman la ou ka gen, ou ka fè kòb avèk mizik ou yo? W ap bezwen monetize pyès kote pou w kòmanse fè kòb ak. mizik ou yo. Menm moun ou wè k ap plede fè tiktok yo, menm moun ou wè k ap plede itilize mizik ou anba videyo yo, ou ka fè kòb ansanm avèk tout moun sa yo lè ou chwazi rejistre mizik ou yo. Bon, nan videyo sa a, nou pa sèlman pral pale ou de copyright, nou pral montre ou tou kijan pou aplike l. Sa vle di kisa? M ka garanti nou anpil gwo atis n ap tande sou lari a la a, pa janm rejistre mizik yo. Yo pa konnen vrèman vre si y ap pèdi yon pakèt kòb. Ou menm tou, si w s on ti jèn ki fèk ap kòmanse ki gentan gen plizyè mizik nan lari a, kite m di w w ap pèdi anpil kòb si ou pa rejistre mizik yo. Donk, nan videyo sa non sèlman nou pral pale w de sa k copyright la, kijan l fonksyone, nou pral montre w diferant platfòm ke w ka itilize pou rejistre mizik ou. Non sèlman ou ka peye rejistre, konsa tou nou pral montre w kèk platfòm tou ke w ka rejistre l gratis. Jodi a nou pral fè demostraksyon ansanm avè w pou montre w kijan ou kapab rejistre mizik pa w la jodi a menm. Donk al pran laptop ou, mete entènèt sou li epi nou pral kòmanse. Donk san n pa ajoute anyen plis, nou pral sou konpitè lan. Bon, an pasan kisa k copyright la? Anpil nan nou lè yo pale nou de copyright, bon, tèt nou pran van, nou eksploze boom! Paske nou di copyright la pa ladan. Men, gen anpil nan nou tou ki pa konnen kisa copyright la. Copyright la kisa l ye? Copyright la se yon fason pou w kapab pwoteje travay ou sou entènèt la. Lè w ekspoze travay ou, pa egzanp yon moun ki fè yon mizik, ou pran l ou mete l lib konsa sou entènèt la, kenpòt moun ka pran mizik sa, li, Rejistrel menm. Gen moun ki pran beat mwen tou ki fè mizik ki rejistrel san okenn dwa mwen. Mwen menm se mwen menm komsi ki pou konnen, ki pou rejistre mizik mwen pou sa pa, ki pou rejistre beat mwen pou sa pa rive fèt. Lè ou chwazi ou download beat mwen sou entènèt la, ou fè mizik ou san otorizasyon m san m pa konnen epi imedyatman ou moute mizik sa sou YouTube, poum! YouTube tou ba w anons ki di konsa yo, ou konnen mizik sa pa pou ou. Mizik sa se pou Swagbeat. Sa vle di menm si w wè ou mete vokal sou mizik la, m sou beat la, ou fè video, ou fè nenpòt bagay, mizik sa Stil pa pou mizik sa e pou swag beat li ye. Pou ki rezon m di sa? Paske mwen menm m te rejistre beat mwen, m te met copyright sou li. Donk imedyatman ou chwazi itilize beat mwen san otorizasyon m, la ou pran nan copyright. Nan ka pa w la antanke atis kijan sa fonksyone? Ou sipoze premyeman kontakte yon beatmaker ou fè beat ou. Apre ou fin fè beat ou, ou rerantre nan studio ou record mizik ou perfect. Asire w ke beat sa a ou pat kopye l de lòt moun ki te gentan kreye beat la deja ok. Asire w ke mizik. lè tou a tou se pa yon lòt moun ki te chante mizik li epi ou menm ou pran l ou vin fè afè pa w donk li sipoze san pou san pwodiksyon pa w afè pa w epi de la ou kapab rejistre mizik ou nenpòt moun ki itilize mizik sa swa nan fim oubyen nan nenpòt ti bout videyo imedyatman l pibliye l sou tiktok nenpòt kote l pibliye l depi moun sa ta chwazi fè yon dola avèk mizik sa dola sa ap vin pou ou paske mizik sa se pou ou li ye se menm jan lè w itilize bit mwen yo ou pran bit mwen san otorizasyon m pa di w anyen mwen m pa m pa gen règleman ansanm avè w m pa pral pale paske m pwoteje tout bit mwen imedyatman ou pran bit mwen ou moute sou entènèt la ou download bit mwen san otorizasyon m epi ou rejistre ou al rekòd mizik ou fè tout afè w m pa di w anyen kounye a lè w ap moute l sou youtube ou tou gen anpil nan nou tou ki di ok sa pa pwoblèm menm si yo di bit la pou sa bit sa pa yon pwoblèm nou pibliye mizik la. Enben, sa k pral vin pase, si ou ta rive monetize, ou ta menm fè mil dola, mil dola sa, tout mil dola sa ap vin pou mwen. Ou pap dakò, mil dola sa ap vin pou mwen, e m pral montre nou egzanp la la, kantite kòb ke m fè ansanm avèk nou menm k ap plede itilize bit mwen yo. Donk, kontinye itilize yo si nou vle, paske jan m di nou an, se paske m wè tou nou pa pe, nou pa, nou pa, nou pa fon, nou pa pete yon peta menm, se sa k fè mwen m pa lage nan bouda nou pou m fè nou sispann itilize bit mwen yo. Donk, jan m di nou an, copyright la se sa l ye, aplike copyright sou mizik ou. Se pou pwoteje mizik ou kont moun kap itilize l san otorizasyon w. Mizik ou pwoteje totalman ok. Mizik ou pwoteje kont menm ou menm menm ki fin rejistre l epi lè w gade menm ou ou upload mizik ou a sou youtube poum ou pran yon copyright yo di w mizik sa se pou se pou Swag Beat oubyen mizik sa se pou se pou ou menm ankò men ou pa bezwen enkyete w si ou jwenn anons la. Donk kijan sa fonksyone, ki platfòm ou ka itilize se de sa nou pral pale nou pral pase sou konpitè a pou m montre w ki jan sa fonksyone. An ale. M ap mete kas mwen. Epi lòt bagay m vle avèti nou ke entènèt mwen pa twò nòmal. Nou konn se entènèt Digicel. M gen plan achte yon Starlink donk m poko fè sa men an atandan se avèk Digicel m ap pase mizè. Si nou ta wè m ta va fè kèk klik la l pa vle mache nou va eskize m ok. E gen 4 platfòm ke m chwazi. 4 platfòm ke m chwazi ki se bon platfòm e ke m konnen ki jere sa byen. Gen anpil nan nou kòmsi ki toujou vle upload mizik nou sou Spotify, sou iTunes Music. Li pa fèt dirèkteman kòmsi ou just down, ou just moute, ou kreye yon kont sou Spotify oubyen sou iTunes Music pou, epi wal upload mizik ou sou li. Non, sa pa fonksyone konsa. Ou sipoze pase pa yon distribitè. Yon distribitè se sa m pral montre ou. M gen 4 distribitè ke m travay ansanm avèk 3 deja. M gen kont sou tou le 4 men gen m travay avèk 3 deja, m rejistre nan 3 deja. M pral prezante nou yo. Epi konsa nou menm si nou vle nou va al rejistre sou yo pou nou fè zafè pa nou. Si nou pa kapab tou na kontakte m nan nimewo nou ki parèt nan videyo a epi map ede nou. Premye distribitè ke m pral rekòmande nou se distribitè sa ki se Rootnote. Se ladann mwen rejistre tout bit mwen yo e se li menm ki gratis tou. Premye distribitè li genyen yon pati gratis li genyen yon pati ki peyant. Mwen menm itilize pati peyant ki gratis la se pou bit mwen yo. Donk nou konnen bit mwen yo se pa bit se pa bagay kòm. ki viral menm jan avèk yon mizik, men m fè l gratis yo menm yo pran swa yon 20 pousan oubyen 15 pousan m pa sonje konbyen pousantaj yo pran. Pa egzanp si m fè 100 dola, yo pran 20 dola oubyen yon 15 dola m pa sonje konbyen kòb yo touche sou li, men m anrejistre tout beat mwen yo gratis se jis pou m pa nan peye pil kòb paske nou konnen gen anpil beat pou m pa nan peye anpil kòb ni pou m pa peye pa ane. Men ou ka ou ka re si w vle tout kòb ou tou pou yo ba w tout kòb ou tou, ou ka peye chak grenn mizik ou t m kwè. Ki 9 dola ou byen 10 dola. Ok premye e platfòm map rekomande li menm janm di nou an li gon pati gratis ladan se root not. Men ni nou kapab wè sa se montan ke m fè sou li. Wè an tou montan ke m fè sou li 214 dola ke m gentan fè sou li. Aktyèman la m kwè m gen afè de 9 dola sou li ok. Nou kapab wè la yap baw tout enfòmasyon kantite. kantite views kont kantite depi 2020 a 2026 sa la nou wè ki kantite view m fè sou li e total view m fè sou youtube total view m streaming m fè ok donk sa se wout nou m pral prezante nou dezyèm ke m itilize ki se CD baby sa se CD baby CD baby li menm ki jan l fonksyone l fonksyone preske menm jan ansanm avèk wout nou la men li menm li ou ka peye yon souskripsyon pou ane konsa tou ou gen dwa rejistre yon single sa vle di ou sèlman fon sèlman yon sèl pèyman epi pou mizik ou rete sou. Tap sou tout platfòm yo pou lavi. Sa vle di ou pa bezwen fè plizyè pèyman diferaman ansanm avèk kèk lòt platfòm ankò ok. Entènèt mwen pa nòmal se sak fè m pap ka pran tan pou m al montre nou tout bagay sa paske entènèt mwen pa bon ditou ditou ditou e menm lè m pral fè e pwosès pou m rejistre yon mizik la m pap ban nou manti m pa konn kijan m pral fè sa map pandan map montre nou paske entènèt mwen ditou pa bon. Ok sa se montan kem touche bagay sa yo mwen pa vreman fò sou li m pa vreman fò men sèlman tanzantan m toujou jwenn kòb mwen ap plede moute sou paypal m touche pa paypal m gen 2 album sou li yonn ki rele ak fòs sa se ak fòs epi m gen yon lòt ankò wi m gen yon lòt album sou li ankò donk sa se kantite kòb kem fè sou li nou kapab wè yap montre nou tout kotem fè pousantaj yo ok si nou vle m montre kòman pou rejistre yon mizik trè byento map. montre nou kijan pou nou rejistre yon mizik. Menm si m pral rejistre yon mizik la wi, men se pa sou li m pral rejistre l. Twazyèm platfòm m ap rekòmande nou se Toro sa ki vrèman popilè, vrèman popilè m pa konnen pou ki rezon platfòm sa li menm li popilè konsa. Men m pa ba w manti li vrèman e ofri anpil bagay. M poko rejistre mizik sou li men se yon platfòm ke anpil moun rekòmande, se yon platfòm ou menm tou m gentan konnen konnen plis bagay de li menm ke mwen menm ok. Donk men se yon bon platfòm m rejistre ladan l deja men m poko rejistre pyès mizik ladan. Sa vle di m gen yon account men m poko rejistre pyès mizik. Rezon paske li menm li mande fòk wap peye l pa ane. Li pa gen kote ou ka rejistre yon single sou li non. Wap pran yon plan, swa ou ka pran yon plan pou 25 dola oubyen 45 dola pa ane epi ou wap monte mizik ou ilimite. Men si w pran plan 90 dola a wap gen

Anpil anpil atis atis nou travay ansanm avèk. Donk se sou li tou nou pral rejistre grenn mizik sa ke nou pral rejistre la jodi a. Ok, sa li menm kijan l fonksyone, ou ka rejistre yon single, ou ka rejistre, ou ka pran yon, ou ka rejistre album ki pa twò chè, m kwè ki se, album nan m kwè swa 25 dola oubyen 45 dola, m pa sonje men m pral tcheke pri yo la, m ap mete, m ap mete yon screenshot pou m ka montre nou pri a. Men m renmen l paske anndan l ou gen tout bagay yo nèt. Ou ka anrejistre video, ou ka anrejistre lyrics, ou ka fè promosyon pou chanèl, ou ka fon pak. Yo, sa ilimite, pa gon bagay ou pa ka fè sou sa. Donk se sak fè m rekòmande nou e se avèl mwen menm m plis travay tou lè m ap rejistre mizik pou yon atis ki mande m fè sa ok. Donk e nou pral rejistre yon nou pral fon lansman la. Premye bagay anvan w kòmanse fè yon lansman, premye bagay w ap gen bezwen, w ap bezwen mizik ou a an wave. Wap bezwen yon postè ki se yon bagay konsa. Nou kapab wè ke m travay postè sa. M fèk travay postè sa. Mizik sa se yon mizik yo rele Lwa yo. Se mwen menm ki fè postè an. Donk nou pa fè twòp konplikasyon ok. E atis la te ban nou foto a konsa. M montre nou. Mennen. Sa se foto a. Li senp ban m foto a konsa. E pi mwen menm m fè ti manipilasyon m ladan. Pase foto a te deja nice deja. Donk m fè ti bagay pa m ladan. Pase se mwen k pwodui mizik la. Mwen k fè beat la. E pa mwen k rekòd li non. Atis la ap viv Gwadloup. Se mwen menm ki fè beat la, li record li, m mixe l, m masterize l donk m pral prezante nou mizik la. Men avan sa, paske mizik la yon ti jan lwen, avan sa m tap montre nou kijan m kreye postè a. Si nou ta renmen konnen kijan pou m kreye yon bèl postè konsa, kontakte m paske m fè postè tou ok. Si nou ta vle gen yon bèl postè konsa, kontakte m. Ann al kreye akawont atis la. Kijan pou n kreye akawont la? Trè senp, n ap vini isit. Lè nou rive nan pati sa a, nou pral mete tout enfòmasyon ke yo mande nou. Ou pa bezwen enkyete w, m ap kite link tout platfòm sa yo nan deskripsyon videyo pou ou a. W ap sèlman desann, ou fè klik nan platfòm ki enterese w la epi w ap rejistre ladan. pou kapab fè pwosesis pa w la. Donk, nan pral travay ansanm avèk platfòm sa a, la nan nan pati sa lè w rive nan pati sa w ap mete tout enfòmasyon yo mande w la, joum wè yo mande w la, mete yo konsa epi tout bagay ap fonksyone. Epi nan pati imel la nap just tape imel la ok epi nan pati modpas la nap just mete modpas egzakteman jan yo mande nou an epi nap koche 2 ti kazye nou wè ki anba epi nap fè creal cuenta gratis donk menm si pam nan espanyòl m pa konn nan ki lang pa w la ye but mwen menm se konsa m sèlman fè klik isit Epi li pral komanse kreye. Donk kont la li menm li arive kreye la. Yo mande nou acceder a su correo para completar el registro. Yo mande nou pou nou kapab monte sou mail nou pou nou kapab kontinye avèk rejistrasyon. Nou prale sou email nou pou nou ka fè tout konfimasyon. Bon mwen menm m pa ale sou email pou m fè konfimasyon an. M sèlman mete email m te mete avèk modpas la epi m konekte dirèkteman sou. Lè nou rive la, n ap sèlman fè klik sou non an la epi nou rantre nan Mi Cuenta. Nan Mi Cuenta, nou pral ajoute tout enfòmasyon nesesè yo, yo mande la yo, pou nou kapab fin avèk kont la. Pa egzanp, yo mande nou Nombre de Artística. Nou pral chache non atis la. Sa se non atis la. Mete l la. La, yo di w Toussaidjo. Toussaidjo se Sergio Disco Grafico. M pa konn kouman di sa an kreyòl. Men Disco Grafico yon bagay konsa. But mwen menm la nan pati sa, m gen pwòp pa m ki se Swag Beats. Ok. Si w ta monte sou, sou Swag Beats Record. Si w ta monte sou Google, w tape Swag Beats Record, w ap wè. Y ap ba w enfòmasyon sa yo. Swag Beats Record. Ok. Sa se label, se label, e non label mwen. Si w ta monte sou Google, ou tape Swag Beat Record, konsa wap wè, yap pale w de yon label mizik. M wè konbyen album gen sou li, sèlman Swag Beat Record, wè yon yo ba w album, tout bagay mizik m gen ki rejistre sou li, e yap ba w plis enfòmasyon de Swag Beat Record. Ok. Donk nan ka pa m nan, mwen menm m sèlman mete Swag Beat Records pou li paske se mwen menm ki fè beat la, mwen k mikse mizik la, m met Swag Beat Records. Nan pati sa yo gentan mete Apeljido, yo gentan mete non an. Nan pati sa, n ap sèlman pran non peyi kote n ap viv la, pa egzanp, e se pa kont pa m, m pa ka mete peyi pa m, ok. N ap chèche Gwadloup, Gwadloup, Gwadloup, Gwadloup, Gwadloup, Gwadloup, ok, Gwadloup, ok. N ap just vini isit epi nou pran foto sa, nou mete kòm pwofil. Epi nap desann anba la nou fè guardar. Sak pi enpòtan pou nou se rejistre mizik la. Bon kounya nou pral rantre nan pati rejistre mizik la pase m konnen se sa ki pi enpòtan pou nou. Heyy! M konnen nou pap kontan paske m pran poz nan video a. M oblije pran poz paske video a pral twò long. Sa medite deja pi kout ke sak rete pou medite. Nou rive nan pati kote nou pral montre w kijan pou kapab rejistre mizik la voye l sou tout platfòm streaming yo nèt. Lè n pale de tout platfòm yo nap pale de Spotify. iTunes Music, Amazon Music, Pandora, e Tidal, yo, tout platfòm ou konnen ki egziste nan mond la nèt. Donk, tèlman gen koze pou fèt la, videyo sa pral twò long, se sak fè nou oblije kanpe videyo a la. Si lòt pati a enpòtan pou ou, enben sa wap gen pou fè se abòne w aktyèlman la. Abòne w avèk chanèl la, pataje videyo sa, depi videyo sa rive a 1K abòne, map lage lòt videyo. Lòt videyo a deja fèt, lòt videyo a deja la se edit map edit. Li se pandan map edit la m vin rann kont video a pral twò long m oblije kanpe l si w ta vle pou w jwenn dezyèm pati a pi rapid ke posib ebyen pataje video sa ansanm avèk lòt moun pou w kapab fè video sa rive 1000 views pi rapid ke posib bon wè si l rive 1000 views jodia menm jodia menm map lage dezyèm pati a ok donk abòne w avèk chanèl la ret tann dezyèm pati a aktive ti klòch la pou lè dezyèm pati a soti pou w ka jwenn paske li ekstrèmman enpòtan nan video sa m pral montre w kijan pou w kapab rejistre yon mizik de a Jiska zèd. Kijan tout pwosès yo fèt. Kijan m voye mizik la ale. Kijan tout bagay fèt. Definitivman. Abòne avèk chanèl la epi pataje l avèk zanmi w. N ap tann ou nan dezyèm epizòd la. Babay a la pwochèn. Swag on the beat.